Lè ke nou wè yon bagay parèt enposib nan tèt nou tou, tante l, ok, tante l. Di ok, m ap gad si mwen menm m pa ka fè sa. M ap gade si m pa ka fè sa. E fò m fè, ok. Fòk nou sur de tèt nou. Fòk nou sur de talan nou. Fòk nou sur de kapasite nou. Eseye. Donk sa ki enposib nan tèt nou an, li pa toujou enposib nan reyalite a. Alo alo salut à tous bonjou tout moun e byenvini sou chanèl mwen an mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone e pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive ti klòch notifikasyon pou nou pa rate ankenn videyo ke mwen genyen pou m poste Pataje video mwen yo avèk fanmi nou, avèk zanmi nou pou chanèl lan kapab kapab grandi. Mèsi anpil, mwen renmen nou. Nan video jodi a mwen pral rakonte nou yon ti istwa, mwen pral di nou kijan ke mwen fè konnen ke mwen te konn desine. Jan mwen te di nou an ke mwen etidye edikasyon a la petite enfance, mwen sonje lè sa mwen te fenk vini Kanada, mwen te fenk al lekòl, Epi se te premye pwojè ke yo te pral ban nou pou nou kapab fè an gwoup. Kounya la, nan pwojè sa a, yo te di pou nou kapab desine. Paske pwòf lan te di ke li pa t aksepte ke pou moun enprime imaj epi pou yo ba li nan devwa. Kounya la, mezanmi, mwen te kòmanse panike. Paske mwen di my God, m pa konn desine, men ki jan ke mwen pral fè pou mwen desine imaj sa yo? Sa m te kòmanse vrèman panike paske mwen pa t konn desine. Mwen pa t konn desine ditou, ditou, ditou, ditou. Si yon moun di m fè yon desen pou li, m pral montre nou ki jan mwen t ap fè l nan epòk kote ke mwen te fenk gen pwojè a. Eske nou wè? Sa se te vreman, sa se te vreman desen ke mwen te kapab fè pou mwen desine yon moun. Men kounye a la, pwòf lan te di m konsa ke, ou pa janm konnen si ou pa konn desine. Eseye. Kounye a la m pèsiste, mwen di, mwen pa konn desine, mwen pa janm konn desine, mwen pa janm eseye. Tout eseye mwen te konn eseye alò, Mwen pa t janm arive fè yon bon desen. Li di m, Ale eseye ankò ou kapab. Vrèmanvre, mwen ale mwen kòmanse desine. Mwen gade yon imaj sou Google epi mwen eseye repwodui imaj lan. Men franchman, menm si l pa t soti pafèt, men kanmenm mwen te vrèman satisfè. Mwen pral montre nou l la a. Donk sa se premye desen ke mwen te fè. Mwen te vin pran feeling nan desine a. Mwen te toujou di, depi ou wè gen yon desen pou fèt, mwen di ok map fèl. Gen anpil bagay ke mwen te kòmanse fè. Mwen te fè peinture sou yon tapi, mwen sonje yon tablo, mwen fè peinture sou li, mwen fè peinture e mwen fè anpil anpil peinture. Map montre nou yo la nan video a, konsa nap wè tout sa ke mwen fè.

Ben se konsa, chak jou ki pase jis kounya depi m wè yon desen, m wè yon imaj la sou Google, m toujou ap eseye fè l, m toujou ap eseye anpil anpil bagay. Sa ke m rete pou m fè la, mwen rete pou m fè peinture sur toile e pou m eseye gade si m kapab fè design nan mayo mwen. Se sa, mwen se experience à venir donk lè map fè yo m panse ke m ta filme video pou nou pou nou kapab gade kijan mwen fè sa donk kisa mwen vle di nou par la donk si ke nou pa eseye fè yon seri de bagay nou pap janm konnen fòs nou avèk feblès nou ladan l dèfwa nou mete kòman m ta di enposib lan nan tèt nou pandan se tan ke li pa sa an reyalite nou gen anpil potansyalite nou gen anpil talan ki kache andan nou. Paske jan ke mwen sot eksplike nou la, mwen pat janm konnen si ke mwen te konn desine. Mwen pat janm konnen si ke mwen te ka fè sa yo. Byen ke mwen pa yon atis ou kwak se swa, mwen pa yon atis, men kan menm, mwen kapab bay le meyè de mwen menm pou mwen kapab reyalize yon kèlkonk desen, ok? Donk, mwen vle di nou, pa janm pè eseye. Pa janm pè eseye, e nan esè ke nou gen pou nou fè, Pa janm pè echwe tou. Paske se a pati de echèk sa ke nou fè nan eseye ke nou te eseye an ki pral pèmèt nou amelyore nou. Paske premye desen mwen te fè an, li pa t, li pa t, li pa t, m pa ka di li pa t bon men kòm si li pa t otòp ok. Li pa t otòp men m te vrèman satisfè paske mwen pa t konnen ke si mwen te ka fè l. Donk nou menm tou, Nou pa konnen kisa ke nou ka fè. Donk, si ke m konnen gen anpil ti jèn ki renmen fè ar floral, gen anpil ti jèn ki gen anpil anpil bagay ke nou renmen fè. Donk, lanse nou ladan l. Lanse nou kareman. Fè l, ok. Fè l, fè l kreye souvni nou. Paske nou pa konnen ki kote ke nou ka pèse, ok. Nou pa konnen ki kote ke nou ka pèse, nou pa konnen avèk kisa ke nou ka pèse. Donk, lè ke nou gen yon bagay nan tèt nou. Lè ke nou wè yon bagay parèt enposib nan tèt nou tou, tante l, ok, tante l. Di ok, m ap gad si mwen menm m pa ka fè sa. M ap gade si m p ap ka fè sa. E fò m fè l, ok. Fòk nou si de tèt nou. Fòk nou si de talan nou. Fòk nou si de kapasite nou. Eseye. Donk, sa ki enposib nan tèt nou an, li pa toujou enposib nan reyalite a. Donk si ke nou pa eseye, si ke nou pa tante de nouvèl choz a chak fwa, nou pap janm konnen ki sa ke n ka fè. Nou pap janm konnen ki talan ki kache nan nou menm. Donk, mwen sèvi ak istwa sa pou mwen kapab di nou pa janm pè eseye de nouvèl choz. Pa janm pè avantire nou. Nou pa konnen ke ki kote eksperyans sa ke nou pral tante a ka mennen nou. Sa ka mennen nou Vrèman mwen. Donk, pa janm pè eseye. Pa janm pè tante. Pa janm pè tante. Sa ke nou renmen fè a, se fè l. Nou konn jwe gita, jwe gita. Jwe gita, jwe gita. Nou konn chante, chante. Nou konn fè teyat, fè teyat. Tout sa ke n konn fè, fè l. Nou konn ekri, ekri. Paske. Nou pa janm konnen talan sa ke nou gen ki an ke nou menm ke nou pa konnen ke nou pè kom si lanse nou ladan lan nou pa konn konbyen moun nou ka enspire ok nou pa konn konbyen moun ki ap swiv nou nou pa konn konbyen moun ok ki konte sou nou ok nou pa konnen donk li toujou bon pou nou esye pou nou kapab bay lot moun ki ap swiv nou yo fos pou nou kapab Ba yo plis detèminasyon pou yo kapab kontinye avanse. Pa bliye, chak moun ki egziste gen yon moun ki pran l pou modèl. Ou menm k ap gade m la, ou se yon modèl pou yon lòt moun. Menm jan mwen menm tou, m se yon modèl pou lòt moun tou. Donk, fè sa ki bon, fè sa ki byen, pa janm pè eseye. E tout sa ou vle fè, se fè tout sa ou wè kòm si ou gon peur ladanl se lanse w ladanl paske ou pa konn ki kote sa ka mennen donk pa peur tante de nouvelles choses sa ki parèt enposib nan tèt nou an depi yon kote li pat make enposib ok depi n pat wè yon kote li make se enposib donk li posib li posib donk Se nou menm ki rete pou nou kapab eseye. Mèsi anpil paske nou te gade videyo sa a. M ap mande nou pou nou abone, pou nou pataje, pou nou kòmante ok, pou nou kòmante. E pou nou pa bliye tou aktive ti klòch notifikasyon pou nou pa rate ankenn videyo ke mwen genyen pou mwen poste. Pataje videyo m yo avèk tout fanmi nou, avèk tout zanmi nou pou chanèl lan kapab kapab grandi. E si ke nou gen de sijè nou kapab toujou kite yo nan kòmantè a oubyen swiv mwen sou Instagram Jeanty.Alexandra.39 nou kapab kite yo pou mwen tou. Mèsi anpil, mèsi anpil, mwen renmen nou, bay bay, mwa.